Mèkredi 28 jen 2023, pèp ayisyen, konpatriyòt ayisyen, ayisyèn nou yo, leve kanpe pou n sove peyi Dayiti. M ap gade sitiyasyon peyi sa a, nou pa ka rive pi ba ankò. Imilyasyon. Eta moun ap viv, eta y ap imilye konpatriyòt nou yo ap gade Sendomeng. Jodi a 27 mwen ouvè yon videyo kote y ap depòte plizyè Ayisyen lan yon bis ki kwense tankou zorany, tankou wè y ap. Kofre sardine byen cho bann jèn gason mesye mesye dam li lè li tan poun met tèt nou ansanm poun sove peyi sa kelkeswa moun ou ye depi w ka sove peyi sa leve kanpe sove peyi a li te met ariel henry Si w ka leve kanpe pou sove peyi sa a, sove peyi sa a. Li mèt Andre Michel, depi w ka leve kanpe sove peyi sa a, sove peyi sa a. Li te mèt Youri Latòti, Nenel Kasi, tout nèg ki pase sou pouvwa ke yo di ki fè peyi a mal. Si n ka leve kanpe pou n sove peyi sa a, leve kanpe pou n sove peyi a. Kòm jodi a, nèg sa yo fin kraze peyi a, yo kite nou lan sa yo ye a. Yo pap janm vle leve kanpe. Ebyen Babekyou Jimmy Cherizier li di nou mesye sispann goumen antre nou youn a lòt. Ti lapli, krisla, babekyou, lamò san jou, kokorat san ras, tout. Ti Gabriel mesye la mensonj ou vitelom tout jèn gason ki gen zam nan men nou mesye nou ka delivre peyi sa nou ka delivre peyi a mwen mande pou nou tout met tèt nou ansanm paske mwen pa kapab ankò. Kelkeswa moun ki vle leve kanpe, ki vle delivre peyi sa, delivre l. Bondye pap desann vin delivre l, blan pap desann pou l delivre l. Kelkeswa, yo te bay tout revolisyonè yo vye non. Jodi a mesye, moutre pèp ayisyen sa nou ka fè avèk tout gwo zam sa yo ke politisyen ba nou. Map mande, ti lapli, Krisla, izo se jan Nelly kap pale la la jbe babekyou se jan Nelly kap pale la izo ti lapli krisla se jan Nelly kap pale la map mande pou nou tout met tèt ansanm fè yon sèl ti Gabriel kokorat san wont tout kalite nèg yap ba nou tout non tout nèg ki gen zam nan men nou mesye leve kanpe poun sove peyi sa. Ayiti pa kapab ankò. Moutre pèp la nou ka ede yo sove peyi a. Leve sove peyi a. Blan pap vin ede nou. Bondye, Jezi, legliz, kelkeswa yo pap vin ede nou soti lan sa nou ye la a. Ayiti pa kab ankò. Mezanmi, Ayiti pa kapab ankò mezanmi, Ayiti pa kapab ankò. Map rele anmwey Ayiti pa kapab ankò mesye. Mete tèt nou ansanm pou n delivre peyi sa ayiti pa kapab ankò ayiti pa kapab ankò viv ayiti viv revolisyonè viv ayiti viv revolisyon li lè li tan mesye pou nou met tèt nou ansanm pou n delivre peyi a pou nou fè moutre lemonn nou ka sove peyi sa nèg sa yo pa ka fin ba nou tout zam sa yo yo fin ba nou tout zam sa yo yo pa ka jije yo kou ya jije yo nèg yo di se pèsekisyon politik Neg yo fin lage zam nan men nou mesye leve kanpe sove peyi a mesye sove peyi a sove ayiti se te frè nou Jean Delly Bochart Pennsylvania mèsi anpil pou m ajoute lè esklav yo tap leve kanpe se pat tout ki te dakò se lè yo gade yo wè bagay la mangonnen tout antre ladanl ou wè jodia mesye. Nou menm ki gen zam nan men nou, nou menm ke politisyen, sektè prive, leta te fin bay zam sa yo lan men nou, nou gon pouvwa lan men nou, nou ka sove peyi a. E lè n leve kanpe pou n goumen, n ap wè tout moun ki t ap pale nou mal. Ak tout moun ki t ap di sesi sela. Lè sa a, y ap leve kanpe pou yo kanpe pou yo goumen pou yo ede nou batay pou n sove peyi sa a. Lapolis, 80 pousan ladan yo ap leve kanpe pou yo batay paske yo menm yo pa ka touche. Pitit yo pa ka al lekòl, yo nan menm mizè avèk nou. Tout moun ki lan menm mizè avèk nou, tout moun ki renmen peyi dayiti, tout ap leve kanpe, diaspora ap leve kanpe, nou tout ap leve kanpe poun sove peyi dayiti. Li lè li tan mesye, mete tout zam nou ansanm, virel kote nou dwe virel, chèche èlmi nou yo, batay avèk yo, delivre peyi a, paske ayiti pa kapab ankò. Ayiti pa kapab ankò. Nou wè ayiti pa kapab ankò. Tout moun ap kouri kite yon peyi. Mezanmi li lè li tan pou nou leve kanpe ann di viv revolisyon li lè li tan pou nou leve kanpe pou n sove peyi dayiti. Depi aprè 86 se menm swadizan politisyen sa yo kap dirije peyi a gen gen 30 an gen gen 25 an nan sistèm nan se menm yo menm kap dirije peyi a. Men, si moun sa yo ta sove peyi Dayiti, èske peyi Dayiti pa t ap gentan sove? Wi, peyi Dayiti t ap gentan sove. Epi jodi a, Ayiti pa kapab ankò, mesye. Tout jèn gason ki gen zam nan men nou, jan m toujou di l, tout jèn gason, kèlkeswa si w t ap batay kan Jenèv, kan Jepep, mesye, fè tout zam yo bèbè, kenbe grenn bal nou. Pote boure kote nou dwe pote boure pou n chavire sistèm nan pou n sove peyi a. Lè sa a, Jan Deli ap disponib. M ap disponib, Jan Deli ap disponib e lè m disponib, tout nèg ap sove. Anba Konstitisyon sa m ap pote a, amnesti pou nou paske nou sovon nasyon. Amnesti pou tout nèg k ap sove peyi a. Amnesti pou nou paske n ap sovon nasyon. Men pap gen amnesti pou politisyen. Sektè prive vòlè leta ki kraze peyi a pap gen amnesti pou yo paske yap pase anba woulo se te frè nou Jean Denis Branchard Pennsylvania pou m rive pi lwen jeneral gwo chèf kap goumen pou Vladimir Putin la jodi a la li se youn nan delekan ki fòme gwoup li e jodi a se li kap batay Lap ede la Russie batay. Ou wè nan America sa n pa konnen gen yon pil baz gen moun nwa ki genyen gen moun blan ki genyen gen yon pil baz gen nèg ki gen gwo zam lou e kite peyi America ta an danje nou tap wè ki valè nèg ak fanm kap soti deyò ki pou vin delivre peyi America ebyen jodi a mesye. Menm jan tout lòt peyi gen delekan ki ka sove yon nasyon, ebyen Ayiti jodi a bezwen delivre. Si se nou menm ki gen zam nan men nou yo, ke nou yo rele nou delekan, yo rele nou gang ak sapat, yo ba nou tout vye non, ebyen boul la lan pye nou mesye, delivre nasyon an. Ayiti pa kapab ankò.

Paske jodi a m panse ke nou bezwen pran konsyans pou nou fè lapè avèk tèt nou, aprè pou nou fè lapè ak peyi a an jeneral. Nan kafou Ayiti nou ye la jodi an la, li pa ka rive pi ba ke sa, peyi a pa ka pi mal ke sa. Jodi an, kòm se alavèy fèt manman Pè Bridjèn, E manman Pèpetyèl ki se manman pèp ayisyen an jeneral. Pèpetyèl pa pou moun Bèlè sèlman. Pèpetyèl se pou tout pèp ayisyen. Se poutèt sa, lapè e fèt Pèpetyèl. Nou pa vle pou gon lapè ki fèt pou kou bal pa tire sèlman alavèy de fèt Pèpetyèl nou. M swete pa gen bal ki tire menm apre fèt la, menm pou ennan, menm pou dezan, menm pou twazan, pou lavi ka reprann. Anndan Bèlè, pou lavi ka reprann e anba Bèlè, pou lavi ka reprann anwo Bèlè. E swè pa m, kado pa m ke m ap mande manman pèpetyèl, se pou li pale nan kè pitit li yo e ke pou chanje kè yo, pou chanje nanm yo, paske m panse nou gen tout chwa sa a nou sou. E jodi a, ann gade pou nou wè, e goumen sa a gen 5 an. E kote goumen sa a mennen nou nan katye Kochonbo a? Ki sa katye popilè yo benefisye? Goumen sa a gen 5 an, kiyès ki benefisye goumen sa a? Se politisyen ki te mete goumen an. E politisyen ki te mete goumen an, nou konn pou ki sa l te mete l, se pou l te kapab benefisye de goumen an. Èske sou Bèlè, jodi a kote n ap pale la, gen bon jan lekòl? Èske sou Bèlè. Aprè tout deriv gwo zotobre, swadizan lidè, politisyen, sektè prive, leta, aprè tout grimas yo fin fè lan yon peyi, kraze yon peyi, aprè tout tapaj pou yon bann moun tèt pete kanpe y ap vin pale de ti bandi ak sapat, ti grimas, ti kokorat, y ap vin pale de nèg sa yo. Ou wè men menm mwen toujou di, ou wè lan peyi sa a, Si nou panse se bandi ak sapat yo ki tap pwoblèm peyi sa, fè isit peyi a te gentan ranje el te bèl deja. Ti bandi ak sapat yo fè pati de pwoblèm nan, men yo pa menm 5 pou 100 pwoblèm peyi dayiti. Nou mèt mete tout ti bandi ak mèt ba yo tout vye non, tout ti bandi sal. Malpropte sa yo ansanm yo pap ka menm 5 pou 100 pwoblèm peyi dayiti. Pwoblèm peyi dayiti yon bann ayisyen nou pa gen konsyans nou fè pati de pwoblèm nan. Leta menm nan pa gen parèy, opozisyon pa gen parèy, machann mikwo pa gen parèy, radyo, legliz. Ah! Tout sektè alawonnbadè yo gangsterize, politize lan yon peyi, tout moun bezwen pouvwa. Ti bandi ak sapat sa nou mèt mete tout ansanm, yo pa fè pati sen pou san lan pwoblèm peyi Dayiti. Jou nou konnen vrè pwoblèm peyi Dayiti, jou nou pran konsyans ke nou menm Ayisyen nou fè pati. Nou tout fè pati de pwoblèm peyi a. Nap soutni vakabon, nap soutni nèg ki lan pouvwa a, nap soutni vakabon kap tire bal, nap soutni legliz, nap soutni tout kalite moun kap fè pa tapaj lan yon peyi. Sa vle di nou tout fè pati de pwoblèm peyi a. An nou pran konsyans poun sove peyi a.